Kote nèg yo? Gade tenten mesye. Hey! Bon m kite nèg yo la m kouri dè dam nan menm ki pran bag yo epi kounye la menm ba adjee bon. Mèsi papa mèsi mèsi eeee m resi pran ni la fi a sove avèk tout bagay mwen la mande m kote m pral jwenn dam m pa konnen men kanmenm m ap kwaze avèk manzè kanmenm bon sak te voye m rele moun sa yo la mesye bon m pa ka konnen èske se demwazèl la k pran bagay yo m pa ka konnen se mesye yo pase m vin jwenn mesye yo ap manje bagay mwen la fè pil bagay. Heyy. De tout fason yo pale m de Jean Yves info, m pral bay yon check pou m wè si m jwenn Jean Yves info, pou m regle tout bagay. Pou m wè jan m te ka jere bagay yo. E m konnen Jean Yves info ap ban m tout bagay yo klè. M konnen misye bon anpil. De tout fason, de tout fason banm pran yon.

Bon jodi a la wap remèt mwen tout bagay. Eske tenis wap bon mwen, eske rad ou ap bon mwen, m pran tenis ou, m pran bagay ou. Bon jodi a la se pa sa wap rele lapolis paske ou pa ka. Epi ou mèt rele lapolis. Bon m di w tou, pat gen moun ki t al lakay ou a? Non m pa yon egare, ou annik parèt, ou annik parèt ou pran tout bagay mwen, ou pran tout bagay mwen ou al lakay ou kounye la wap vin. Mwen menm m pa pran anyen, m pa pran anyen lakay ou. Dayè m pa gason, m pa ka, rad ou pap bon mwen, tenis ou pap bon mwen. Kisa pou m ta fè rad ou? Reflechi byen, poze tèt ou kesyon pou wè si w pat gen lòt moun ki vin lakay ou ak pran bagay ou. Men mwen menm. Ki moun ki vin lakay mwen?
De nèg m jwenn lakay la, de nèg m jwenn lakay la, nèg yo pap fè m bagay sa. E vre, de nèg ou jwenn lakay yo pap fè w bagay sa, men ou chwazi se mwen menm menm ki pou pran bagay ou, e fanm mwen ye, bagay ou pap bon pou mwen, rad ou pap bon pou mwen, bagay piw pap bon pou mwen, ou di m konsa se mwen pou wè, pou sa w di a bon mwen menm anyen o mond paka fè m met pye lakay ou, m twouve w byen dwòl wi, ou dwòl anpil. Lè fini tou boo ou pa bezwen vin lakay m, ou tap vin lakay m ankò? M patap janm met pye lakay ou tou. Gade de tout fason, de tout fason m pap pran sa nan menw non, de tout fason map rele la polis la map fè arete w. Ebyen rele la polis, rele la polis pou fè arete m kounya mwen menm ap lè la polis vin arete m lè yal lakay mwen la w pa jwenn yo epi wap banm kote mwen menm m fè ansanm avèw ki kote m mete w. De tout fason, de tout fason map fè w konn.

Depi dènyeman la a Depi dènyeman la a papa E la Distrè menn Pase ba yo Wi Ba yo la menn M wè vòt lan vle pote Kouwèt la menm ap desann Konprann
Sak genyen menm papa A ba nou A ba nou sak pase menm Lòtrejou m gon nèg ki te di m Ou te bezwen m Men m pa konnen

Map baw manti menn. Ti dam nan pran tout bagay mwen nèt lakay la nèt. Tout bagay mwen pote tout bagay mwen nèt malèt mwen tout bagay nèt patnè la ale patnè. Fwa avan yè m kwaze avèk talè a m di fwa avan yè talè a la m sot kwaze avèk manzè la patnè m. Tann tann tann tann tann. Kòman mis moun nan vin lakay ou, ou anndan kay la ansanm avè l, epi l ale avèk akò. Monchè map esplike w byen men bagay sa batnè m paka konprann li menm m te gou yon ji menn ti dam nan fon yon ji batnè menn m pa konnen menn se nan ji a l met kèk bagay batnè menn se lè yon pakèt li de nèg vin lakay la menn yo vin fwape batnè menn m jwenn nèg yo anndan menn monchè nèg yo di m yo pa jwenn anyen la batnè menn bay Aprè sa ou vin avèk ti dam nan. M jwenn avèk manzè, manzè ap pale anpil radòt bagay, m tap fè lapolis pran l menm. Men non, bon m di w, si w pa konnen si se li menm ki pran l, ou pa ka akize l konsa vrèman. Paske w di w jwenn, lòt mesye yo vin lakay ou aprè, osinon ou jwenn yo lakay yo, kijan w jwenn mesye, kijan mesye yo bay? Chè, m jwenn nèg yo lakay la menm. M pantan m jwenn nèg yo lakay la. Bon w jwenn nèg yo ap nan dòmi? Men nèg sa yo se yon pakèt, nèg sa yo pap fè m sa menm. Ou tande sa m di w la? Ok. Nèg sa yo pap fè m sa baz. Ok. Ou konprann? Manzè k pran tout bagay yo menm. Men èske w te gentan ou nan frape? Non, a monchè, bon m di w manzè fè dòmi pran m menn, manzè fè dòmi pran m menn a. Se apre bagay yo menn. A monchè. Ayy, tèt chaje, tèt chaje. Monchè bon m di w byen. E, mwen menm, m gen yon bagay konsa ki te rive yon patnè m. Okontrè, misye m gen randevou avèk misye. Sa m fè pou misye. Eske ou toujou byen avèk ti dam nan? Eske ou ka pale avèl toujou? Monchè, m toujou byen avèk manzè. Ou pa t joure l anyen? Non, m di manzè m ap fè lapolis pou l, men aprè bagay yo. Èske ou gen telefòn li?
M gen nimewo di manzè, m ka rele l tout bagay. Ou konprann? Men si ou ka rele l, men sa m ap fè pou ou. Men manzè, m pa t ap bezwen nan rele manzè ankò. M pa t ap nan afanm ankò. Non, men ki sa k pase? Bon, m di ou. De tout fason, bagay yo pèdi, yo pèdi nèt. Ou di mesye yo pa fè w sa. A li di manzè kapab pou fè sa. Bon, men bagay la senp. Men sa k pase? M gen yon patnè m te gen yon bagay m pote pou li. Men fò w gen bon konprann pou w fè l. Si w ka rele moun nan, w ap rerele l ankò, w ap di li vin kote w. Men fò w mande l eskiz. Fò w gen konsyans, fò w gen kouraj pou w mande l eskiz. W ap mande l eskiz, epi w ap fè l vini, epi l ap ba w yon bagay pou w prepare pou li. Sa se nan yon koulè. Sa se si w di m se nan yon ji, se nan yon ji l pran w.

Apre sa wa rele map rele misye map ba nou lòt randevou. Ou tande sa m di w lan? Map ba ou yo epi ma rele misye m pral ale ma ba li pa l lan yon lòt jou. Ou tande sa m di w lan? Men, konprann sa map di w lan byen. Ok pa gen pwoblèm. Ou konprann? Men, men. Pa gen pwoblèm. E menm jan moun nan gen lespri an, se pa li sèlman ki gen lespri. Ya. Ou konprann? Ya. Paske misye yo pase yon kou sou li mèt la men se kòb li genyen al avèk tout nèt.

Hehe bon Manzè ap lave la Mwen pral rele manzè la Mwen pral pale avè l la Mesye Resi pran manzè jodi an Mwen resi Kèt M ap pran manzè la jodi a kanmenm la M pral bay manzè yon apèl la Pou m rele manzè la patnè. Bon! M pral gade si m te ka pran yon manzè nan kou sa. Si manzè fè m kou sa, fò m te ka fè l yon kou tou. M pral eseye gade si m te ka rele manzè la. Si manzè tounen bon sou li. Talya la m apèn sot pale avè l byen di la, m pa konnen si l ap vini. M ap eseye rele l kanmenm m wè.
Kòmandan ankò? Ala mesye san wont. Wi alo?
Wi alo? Sa k ap fèt? Sa pou m fè w? Jis yon bagay m ap di w, fò w tande sa m ap di w la, ou pa bezwen prese pou w al mande sa pou m fè w bagay sa a, ou konprann sa m vle di w la? Oh pa relem pa relem boo m gentan bliye nimewo w lontan pa relem.
Non m konnen vrèman Thalia m te kwaze avèw nou sot pale vrèman ou konprann m sot nou sot pale vrèman vrèman di wi m pale m konnen m pale di avèw men ou ka eseye padone m.
Ou pa bezwen mande m eskiz m pa bezwen eskiz ou m pap met pye devan pòt lakay ou ankò. Konprann jis m lakay la la e vini m pale w vini m pale w ke m gon bagay pou m di w. Mwen menm pou m vin vin kote w non Lakay pa w pa gen anyen pou fè m met pye lakay ou Non non non non Ou pa sonje sa w te di m Ou di m se mwen k pran bagay ou m pa nan met pye devan pòt lakay ou
Ou p ap vini
non Mwen menm Ou pa bezwen met rido m p ap vini non.
Ah chouchou padone m cheri ok padone m ou tande sa m di w la fè sa mwen fè sa mwen silteplè. Ah ebyen ok
dakò map gade mwen si m ka vini dakò babay. Sa m na fè la? Kò m li rele m. M prale? Vye egare sa, petèt m a bon sou li ankò. M prale, yo ban m rele pou m ka di l m ap vini. Kote l fè nan gentan bay bèk.
Ebyen ok chouchou pa gen pwoblèm, pa gen pwoblèm, map tann ou ok, map tann ou tchaw. M pran vòlè a, m pran l, m pran l, si manzè vin la, m pran l jodi a la. E sa Jean Yves Info te di m ankò, Jean Yves Info di m konsa, wouj la pou li, mawon an pou mwen.

Mwen mwen nan mezoula mpa konnen jis mwen menm. Kay ou an dezòd tou. Ou pa ka dim pou gen afè w la, pou w vin la pou jwenn moun anndan wap dòmi epitou pou w dim konsa ou menm di e mwen k pran yo sa pou m fè yo bagay pou yo pap bon m mwen rad ou pap bon m mwen kisa pou m fè yo.
Non so ou ka padone m mwen sa mezoula padone m jis. M ba ou rezon ou bay pou fache, ou di m wap
vini, bagay. Si e te mwen, si e te ou menm tou èske ou pa tap fache? Non, sa pa anyen cheri, sa pa anyen, m ka pale avè ou bay sa, ou m ka an kòlè epi m di ou nenpòt bagay apre sa. Ou menm di m konsa wap rele lòt gran chèf ou yo pou vin

Cheri, kot madanm ou an jwèt konsa? O o! Gad yon tenten mesye, se pa nèg la gentan dòmi? O o! Bon fout! Bon bon jwèt! Koukou! Sak fè mesye sa domi vit konsa. Son bagay li te prepare mwen sak fèl lè map dil ann chanje ann chanje li pa vle a men ou sa map sèvi a pi fò pase sa wap sèvi a tande m pral fè w konn jòj.

Repete, Wouj la pou fi an. Repete. Wouj la pou fi an.
Kounya la map sonje sa misye te dim wi mesye, misye te dim sa e pou fi a, kèt mesye, manzè sot avèk tout kòb yo la mesye. Kèt mesye m mouri mesye, shit!